Kretyen ke lapè Bondye bay la antre lakay ou aswè a. Depandamman de kote wap tande m, depandamman de kote ou gen chans tande mesaj sa, renmen w. Kite m di w sa gen anviwon 2 2 zan depi mwen fè 3 revelasyon kote Letènèl anonse m li pa lwen pou l retounen. Malgre tou, mwen kenbe mesaj yo pèsonèl a mwen menm. E sa gen yon mwa mwen fè yon revelasyon kote Letènèl, kote m wè se mwen menm k ap di moun Jezi revyen byento, Jezi revyen byento. Ebyen nan obeyisans mwen, mwen chwazi vin pale avè ou aswè a pou m di ou pran Jezi avan k il swa two ta. Paske lanfè a li reyèl. Kite m di ou menm jan gen yon maten gen yon sware, m vle n konnen n ap avanse vè sware a. Sware a vle di Letènèl pral mande w kont pou tout. Aksyon ke ou te poze pandan w t ap viv sou tè a. Sware a vle di, p ap gen gras ankò, pòt lagras la pral fèmen, kote li va two ta pou moun ki san Jezi yo. Ou menm ki pa gen Jezi, m ap mande w pou met Jezi nan lavi w. Mwen fè yon revelasyon kote mwen wè se mwen menm ki antre, sot Pòprens mwen antre Jakmèl, mwen desann lakay mwen. Toudenkou, m ale wè yon tonton m ki yon pastè toupre m nan e ke delayetan li mete l otravay. Pandan l ap travay, fènwa vin parèt. Mwen menm, mwen wè mwen gen yon lan, yon anpoul nan men m. Epi, mwen alime limyè a. Li, Kite m di w kretyen, limyè sa a se yon limyè ke m pa janm wè sou latè. Limyè lan gen yon klate! Tèlman l briye m ap poze tèt mwen kesyon kote m jwenn alimyè sa a. E la, mwen vin konprann Letènèl aple m pou m pale nan non l. Epi, mwen konsyan, mwen di fò m obeyisan. Ebyen kite m di ou. Aprè sa mwen wè se mwen menm ankò nan menm rèv la mwen wè se mwen menm ki pase dèyè kay lan mwen vin devan kay pastè an de la etan map chèche pastè a mpa wè sil moute sil desann mwen pa wè fanmi l mwen pa wè pèsòn epi se zèb ki pouse nan lakou an galri an sal map mande kote moun yo pase de la etan mwen di tèt mwen ebyen mwen wè se legliz la male lèm rive legliz la mwen wè mwen chita nan plas devan. Eske w konprann ki enpak sa genyen sou lavi m? Kite m di w, fè lapè avèk Kris. Se li menm ki di l nan pawòl li, Vene a mwa vou tous ki è fatige, chaje, je vou donnere di repo. Repo sa se pa yon repo lè w sot travay, ou depoze valiz ou oubyen yon manje ou bre w al repoze w, men se va yon repo etènèl ki va la menm aprè lamò. ou va gen lavi etènèl. Se poutèt sa m ap mande w pou transfòme lavi w, paske pawòl la di, Vene a mwa vou tous kiè fatige e chaje, je vou donnre di repo. Si kèlken èt an Kris, il èt yn nouvèl kreyati, lè choz ansyèn son pase, vwasi tout choz son deveni nouvèl. Kretyen m ap mande w rete fèm ak Jezi. Men ou menm ki pa gen Jezi. Bondye ap mande w pou transfòme lavi w. Kisa w ap tann? Se vè fènwa wi n ap avanse. Legliz lan deja pare, se nou ou menm ki manke. Vin pran plas ou a non, avan kil swa two ta. Paske gon jou kou jodi a, pòt lagras la va fème. Ou menm ki san Jezi, kisa w va fè nan jou sa? Fè pè avèk Kris avan kil swa two ta. Mwen kontan pale avè w aswè a pou m motive w. poum diw pran Jezi mwen menm kap pale avèw la mwen gen Jezi nan lavim m vle w konnen m pap mennen yon lavi fasil mwen remèt Bondye lavim sa pa janm anpeche mwen bay Jezi premye plas nan lavim malgre difikilte ke map travèse nan zòn mwen nan mwen pa yon moun ke yo gade avèk yon rega peche mwen remèt Letènèl lavim paske mwen konnen map sèvi yon Bondye ki fidèl. Ou menm ki sa w ap tann? Ou menm ki san Jezi, jou sa a se va fè nwa pou toutan. Ki sa w va fè nan jou sa a? M konnen anpil moun di w, depi m piti m tande y ap di m Jezi pa lwen pou l retounen, men fin granmoun mwen pa wè l. Ebyen kite m di w, retire lespri filozòf sa a ki nan ou an. Ouvri zye w sou pawòl Bondye. Si ou manke Bondye nan lavi ou fè ti priyè sa, Senyè Jezi si w wè nan mwen yon moun ki ka sèvi w fè plas nan lavi m depi aswè a kòmanse transfòme m pou m vin yon sèvitè paske mwen vle sove mwen vle eritye wayòm syèl la, paske w di nan pawòl ou, Si kèlken est en Christ, il est une nouvelle créature. Kreyati sa, Senyè, mwen vle goute ladan l, mwen vle transfòme lavi m, mwen vle swiv ou pou m kapab gen lavi etènèl. E ou va jwenn yon lapè, e Letènèl va ouvri zye w. Mwen kontan fè ti pale sa avè w. E m espere se pa dènye fwa. Kenbe fèm kote w ye a. fè Bondye konfyans ou pa pou kòw e se pap dènye fwa wap gen chans tandem mwen espere remèt ou de audio nan meyè kondisyon men chak moun kap sèvi Bondye gen yon fason letènèl pran yo mwen menm letènèl pranm avèk yon ti telefòn mwen sèvi de ti telefòn sa poum kominike avèw Gen de moun Letènèl rele a bèl vès, bèl vwati, men genyen tou l rele pye atè. Mwen se youn ladan l. Fè Bondye konfyans e li va transfòme w. Amèn.